Video jodi an se yon ti vlog, mwen pral fè yon ti makèt tout an kouri e map mennen nou avèm. Men avan mwen kòmanse video a mwen vle di nou mèsi kòm toujou ak tout moun ki abòne sou chanèl lan. Mwen gen yon lanmou ki la pou nou e pou sak poko abòne yo mwen espere video sa ke ou pral gade a se rezon ki fèw vin abòne e sa ki la deja yo mwen espere toujou pote bèl video pou fè nou rete abòne. Ok guys janm di nou an video jodi an se yon ti tèt vlog, yon ti vlog tou piti m pral achte 2 grenn bagay m met nan frijidè a, m gen kèk bagay ki manke tankou. pou ju, lèt avèk malta. M kwè m pa bezwen twòp bagay. M fè makèt prèske chak semèn. M pa bezwen diri, vyann, lwil, bagay sa yo. M genyen yo an gwo. Se jis ti bagay mwen itilize chak jou ke m pral achte. M ap mennen nou avè m. M konnen nou bezwen wè tout sa m ap fè e m pwomèt nou ane sa m p ap lage nou jan m te lage nou ane pase a. M ap poste pi souvan pou nou. Mwen motive, se yonn nan objektif lan. pou nou poste, pou nou fè bagay yo, pou nou just do it, ok guys? So map mennen nou avèm, e youn nan rezon ki fèm bezwen nou al avèm, se paske m pa vle depanse twòp nan sa kem pa bezwen. Donk, depi nou wèm achte plis ke 5 grenn bagay nan makèt lan, nou mèt rele sou mwen, di Kira, kouri dèyèm, di nou, nou pap depanse anpil ane sa nan bagay nou pa bezwen non Kira, nou pap depanse lajan nou konsa. So map bezwen nou pou nou ale avèm, pou nou edem pou m pa depanse twòp. Ok guys e nou menm tou m ban nou pèmisyon si nou bezwen kèk bagay nou bezwen achte depi nou wè yon bagay nou bezwen nou mèt achte ok guys men mwen menm piga nou kite m depanse map achte l pou nou nou mèt di m sa nou vle an epi map achte l pou nou men pa kite m depanse non guys pa kite m depanse twòp ok so nou pral kouri al nan makèt lan la mwen menm ak Naïma m tèlman pap achte twòp bagay gilè menm bagay pou pouse a m pap kenbe nan men m m pap pote gilè map kenbe bagay yo nan men m. Paske m bezwen, m bezwen asire ke se 5 grenn bagay m ap achte. Se lèt lan, m konnen m bezwen malta, paske m bezwen malta. M ka bwè malta a lèt, paske nou bezwen pran plis pwa. M bezwen pran ti gwosè, guys. E m ap montre nou lè m al nan gym nan tou. M ap mennen nou nan gym avè m tou, paske m di nou m bezwen pran pran ti pwa ankò. Yeah, guys. Fò nou jere tout bagay yo ane sa. M pa konnen. Lavi m nan men nou. Nou la avè m. Se sa k fè m ap mennen nou nan makèt avè m pou nou pa kite m depanse twòp ok guys. M kwè nan nou. Team Kira Fanmi Kira, mwen gen lanmou Kira pou nou. Mwah! Ale nou. E sa k fè w mete l atè a? L pa. Oh! Yes, Anaïma.

Hi grandma, grandma, hi grandma Mwen nan ti machin an, grandma pa ap pran, ap kraze m wi grandma, oh oh grandma Nou bezwen mal sa Oh bon koukou m bezwen sa wi, koukou Konsa, konsa Grandma machin ou an ap anpàn nan mwen wi, Naïma Pa rete, si machin nan kanpe l pa ka bagay, kounya tout bagay sa yo k ladan l lan e pote pou nou pote yo wi.

Wè make. Yo rele tankou tchoui yo mwen manje tchoui. Oh, apa pa yon gitan plen bagay nan ima. What is this? Ou pa bezwen sereyal? Ha, sa sa ye? Ima bay sa ou depi ou fin ouvri yo ou jis pran yon ti bout dan ladan l pou lage yon kote. Ima nan depanse anpil pou granmesi an menm ane sa. Pa gen bagay sa yo menm. Ann pran ji.

Ket bay m bezwen m poko jwenn yo la non. Oh pran ti bonbon sa pou mwen non. Pran youn pou mwen. Epi pa kite yo ouvri fò achte yon ti bwat pou mete yo. Let's go Naïma Naïma let's go. Nou fini nou fini. Ot m bezwen ti bonbon sèl sa yo m renmen yo. M ka manje nan travay lan. Why?
Be wait.
Mwen manke kraze nèg sa. Ou pa bon chofè non.
It's not my fault.
Grandma, mwen manke kraze. Moun yo ap vin devan figi m. Ay ay ay. Men bagay bebe isi an wi. Men daypè wi moun yo. Fè m konnen kisa nou vle m achte pou nou. Wi guys, m vin fè makèt pou mwen menm avè nou. So fè m konnen kisa nou vle m achte pou nou. Fè m konnen. Fè m konnen sa nou vle. M pa konnen si nou bezwen dlo.

Wap pote yo. Mta diw pou te
pou te kite pwan lot bagay mte diw. Men twal wi guys nou pap achte sa yo moun ki konn koud bon pa dim li kanpe avèw Naïma li kanpe avèw Naïma mte diw pigaw fè wout long sa men bagay lan la. Wap pase tout wout sa yo. Men kounye a li kanpe avèw m pap pot bay sa. Prank wap prank oh oh. Prank wap prank wi. Ou pa bezwen e bay prank sa an non ale an al nan bagay la pou nal peye. Sil kanpe la e pa mwen k pral pote yo non.

M achte yon pakèt bagay pou nou. Tout moun ki te mande m. Bonbon, sirèt, dlo. Tout bagay sa yo m achte yo pou nou. Gen moun ki te mande. Ki sa m te mande ankò? Ekri nan kòmantè a ki sa nou te mande. M pa sonje. N ap wè lakay la guys pou m ka fèmen vlog la. Ok guys se tout pou video a mwen lakay konya m pral mete bagay yo nan frijidè m poko mete yo nan frijidè m jis bezwen fèmen vlog lan pral fon ti clean frijidè a pou m mete yo mezanmi timoun e pa de bagay dekwa m te di nou pou nou te kenbe m pou m pa achte pil bagay sa yo mezanmi oh 2020 an oh objektif lan se pou nou pa depanse twòp wi. Pou sa m achte tout bagay sa yo? M te di m pa t ap menm pote baay lan, m pa t ap menm pote bagay pou sè a, se nan menm m t ap kenbe yo paske se 5 grenn bagay mwen te bezwen. M achte plis ke 5 wi, pa vre? E vre nan. Nou gen tan m achte tout bagay sa yo. Nou konnen fanm. Ayayay. Naïma, Naïma. Aah m sonje kounya enpe nan bagay yo se pou nou li ye ah pou nou li ye epa pou mwen epa mwen ki t achte bagay sa yo non se pou nou li ye epa mwen epa mwen epa mwen bagay yo e pou nou li ye nou mèt kenbe yo ok guys m swete nou te enjoy ti video sa se tout guys m ap ban nou video yo m ap pi aktif kòm nou ka wè guys m ap fè mye de mwen pou mwen poste plis pou m motive ane sa. pou m kenbe pou tout ane a, pou m motive, paske m konnen nou menm nou pa bezwen wè twòp twòp twòp bagay. Depi nou renmen yon moun nenpòt sa moun nan lage, n ap kouri al gade l paske nou renmen l, nou bezwen wè l plis souvan tou, nou bezwen wè plis bagay de moun nan. So nou fè pati de fanmi ki ra, m konnen fanmi lan ra, men kanmenm nou bezwen pi alèz nan fanmi lan pou nou layite kò nou jan nou vle. So m ap poste pou nou nenpòt ti bagay m ap fè, Pa tout bagay, paske si m pral nan twalèt lala, imajine w m pa ka al avè nou, men pi fò bagay m ap fè, m ap mete nou okouran paske nou fè pati de fanmi lan. Ok guys? Abone sou chanèl lan, envite zanmi w, fanmi w pou grandi fanmi lan. Swiv mwen sou Instagram, mwen ka gen chans wè mesaj ou e pataje sa w voye ban mwen an tou. Se Kira Andre, swiv Naïma tou, se Naïma Kira. Mwen renmen nou, se sa m ka di nou, mwen renmen nou, m ap travay pou nou. Epi rete branche pou yon lòt bèl videyo. Bye!